Aleloya. Yes, nap kontinye. Se konsa, sa te ye. Li di Moyiz, wap tere tout nèt nan dezè a. Nan pale anpil ou, nan pale anpil yo, wap tere tout nèt nan dezè a. Pase depi, Rivyè mara, pèp sa ap fè koze. Chak lè m mande w pou m elimine yo, ou di non. Si m fè sa, y ap pale m mal, y ap di wi, ou se paske w pa t vle yo mouri lotbò a, se nan dezè w te vle yo vin mouri. Yo pale anpil twòp. Kòredatan ak Abiram? Oh Woo Mezanmi mesye yo fèzè anpil wi ou konn sa Medam mesye yo pale anpil wi E pa medam yo sèlman non Mesye yo pale anpil wi Souvan m toujou tande mesye nap di medam yo e yo k pale Nou pale wi Nou pale De mesye sa yo Som 106 vèsè 16, 17 Ebre 10 vèsè 31 Mesye sa yo, yo fè konnen Moyiz pa ka ba yo fèzè. Moyiz di konsa, Wi, Bondye ap mennen yo nan yon peyi, peyi sa a, y ap ka fè jaden, se yon peyi ki gen lèt ak myèl ap koule. Nan ki sans bagay sa a? Se yon bagay yo pa ka konprann. O! Mezanmi! Silvouplè, ou konn pwoblèm mwen genyen, men sak pwoblèm mwen, yo pap fè pechè a pou kont yo, yo bezwen makrèl, yo bezwen ann sòs. Ou wè moun nan soti kotel soti li vin kanpe kote w, kisa lap mande w, ou ka pale kounye a, m bezwen pale. M pa gen pwoblèm pou m konseye w. Ou bezwen yon konsèy, ou bezwen yon ide, m pa gen pwoblèm sa, men lòt pawòl wap vin pran mwen m pap ka ede w. Pale l paske mwen li la bib mwen wè kisa senyè a fè avèk moun kap pale anpil la kore datan ak abi yo yo pran pale yo di yo paka bay sa se se lòt moun kap prann nan men moyiz la se nou menm yo pap prann e silvouplè m di w yo pa pou kont yo humm yo pa pou kont yo moyiz fache moyiz fin tande mesye yo kap pale konsa moyiz fache wi. Moyiz tonbe fas atè. Moyiz t ap priye. Li t ap pale a Senyè a. Li tonbe fas atè devan Senyè a, l ap pale a Senyè a. Moyiz eksite. Moyiz di, Ki sa yo genyen, moun yo, moun Kore yo? Yo bezwen prèt, yo bezwen travay nan tanp Senyè a. Anojou gen sa la a wi. Gen batay wi. Humm gen batay wi. Gen nan gen nan pòs yo mete yon moun li fè 25 ans wi. Li fè 25 ans, li fè 26 ans, li fè 10 ans epi gen lòt moun ki ka travay wi. Yo pa bay moun sa ti kote pou l pase non. Pase yo bezwen travay eske se Moïse sa sèlman Bondye konn pale konsa nan ki sans tout jounen gon Moïse k ap di moun pou yo pral mennen w nan bagay yo bezwen plas prèt Yo bezwen responsab. Mesye sa yo kòmanse pale. Moyiz fache. Moyiz di Senyè a pou Senyè a pa aksepte ofrand nan men moun yo. Kore Datan ak Abir. Yo di pa pran ofrand nan men moun yo. Sa se Moyiz ki di l. Men se pa se pa sa Senyè a di. Se sa k fè souvan gen priyè n ap fè kounye a li nan ane 2026. Chanje priyè yo. Chanje priyè yo. Chanje yo, paske Senyè a pap fè volonte w, lap fè volonte pa l pase. Moun nou mèt chanje yo. E pi devan nan istwa yo, nou pral tande kisa Balaam li menm, kote Balak te voye dèyè l, kisa l te voye dèyè l pou l fè, men Senyè a di moun li beni, pa gen moun ka modi l. Chanje priyè w yo. Yep. Pase sa w mande pou Bondye fè a e pa li lap fè. Senyè ap fè volonte pal pase. E pa sa, e pa paw la lap fè pase. Epi la menm, Moyiz bezwen gon fè mesye yo kwè, li bezwen fè mesye yo kwè se pa li menm ki chwazi moun, se Senyè a k chwazi moun. Li mande pou yo pou chak moun gon recho dife nan men yo. Epi y ap reyini devan pòt tant Senyè a, e Moyiz ak Arawon, epi li di konsa, Pouvwa, y ap wè pouvwa Senyè a parèt nan yon gwo limyè. Epi vrèmanvre, yo te fè sa, pouvwa Senyè a te parèt nan yon gwo limyè, l t ap pale, li di Moyiz ak Arawon, pou yo wete kò yo kote moun sa yo k ap pale anpil la. Moyiz gentan di Senyè a pa pran ofrand paske l fache. Li di Senyè a pa pran ofrand nan men moun yo. Men, lè Moyiz mande pou yo vin avèk recho dife a, kisa Senyè a di Moyiz? Li di Moyiz avèk Arawon, Wetire kò yo kote moun sa yo k ap pale anpil la. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Sa vle di pou Moyiz, pou Moyiz, pou Senyè a pa pran ofrand, men e pa touye, men Senyè a menm se touye. Se sa k fè m di w, fè yon ti, mande, mande Bondye pou n chanje priyè w yo pase Non. Ki sa k vin pase? Epi, Senyè a fin di Moyiz sa, Moyiz di Senyè a, Pa fache. Ou tande? Li di Senyè a, Pa fache sou nou. Poutèt yon sèl moun, pa, pa touye tout pèp la. Pa fache sou nou. Men si w al kote l, si w al kot Senyè a, ou di Senyè a, Pinga l pran ofrann nan men moun sa yo, paske moun sa yo, yo pale twòp. Yo, y ap, y ap fè, y ap fè w fè move san. Men kite Senyè a fè volonte l. Kite Senyè a fè volonte l. Tout pèp la tap yo tap koute Moyiz, lè Moyiz tap pale ak Kore, Datan, epi Moyiz di pèp la konsa, lefètke Moyiz di, Senyè a di Moyiz pou l wetire kò l, epi l tou pase Moyiz mesaj sa a, Moyiz di pèp la konsa, Si. M ap di nou sa jodi a mwen menm Moyiz, si pèp sa a, nou wè l mouri, nou wè pèp sa yo, yo mouri menm jan avèk tout moun, jan moun konn mouri, kouche mouri lakay yo, nou wè yo mouri konsa, konnen se pa Bondye k Bondye. Ki sa m di nou Moyiz te vle? Moyiz te vle pou pou Senyè a pa pran ofrann. Enben, ki sa Senyè a di Moyiz? Li di, Wetire kò nou bò kote moun sa yo k ap pale anpil la. E l di Moyiz, Moyiz di pèp la, li gentan bay Moyiz mesaj la, kisa l bral fè avè yo? Moyiz di pèp la, si moun sa yo kouche lakay yo, yo mouri menm jan ak tout moun, lè yo malad yo mouri, moun sa yo konnen Bondye pa Bondye. Kore, Datan ak Abiyou yo kanpe yon kote, y ap pale anpil, y ap fè tripotay, lang yo pouyò, y ap fè medizan sou moun, y ap pale anpil. Enben, kisa k vin pase? Nan Nonb 16, vèsè 31 a 35, Senyè a di Moyiz, Di Elyaza, Mezanmi, moun yo kanpe nan yon espas y ap pale Moyiz mal. Yo te gen bèt la. Kote yo te ye a? Yo pa t gen kot yo non. Yo gen bèt, yo gen tout afè yo. Tè a ouvri l bwè yo. Li bwè 250 moun ki t ap pale Moyiz mal. 250 moun! Tè a ouvri, li bwè yo. M ap retounen di nou sa ankò, Nonb 16, vèsè 31 a 35. Senyè a di Moyiz, Pou sa te sispann. Senyè a di Moyiz, Di, di Elyaza pou yo pran yon recho dife. pou yo jete chabon yo lòt bò limit la. Epi pou yo fè, pou yo plat recho yo, pou yo mete yo kòm egzanp nan plasman sa a, pou pèp la ka pran egzanp, pou yo sispann pale. E pa sa! Yo pa sispann non! Yo pa sispann, yo pale pi rèd. Ti rès pèp ki te rete sou kote mesye yo pran kouri. Yo pran kouri! Touswit, y al jwenn Moyiz. Senyè a desann yon gwo limyè. Li di pou mesye yo, hum, li di pou mesye yo wete kò yo, li poko fin touye non. li pral disparèt yo, li poko fini, li di, mezanmi, Moyiz gen kè sansib, kè sansib Moyiz la mennen Moyiz lwen wi, kè sansib la mennen Moyiz lwen. Mezanmi moun kòmanse mouri, 250 lan, tè a ouvri l bwè yo, moun kòmanse mouri, moun kòmanse mouri. Pou sa te rete, Moyiz fè pran ti recho dife a, kouri, mete lansan ladan l, al sou lotèl Senyè a, al mande padon pou yo. Avan sa te fèt, te gen katòz mil sèt san moun ki gentan mouri, plis de san senkant. Antou, gen sèz mil sèt san senkant moun ki mouri. Pale! pale anpil, yo pa t sispann. Adonay di Moyiz fè pèp la pote douz branch bwa, paske l konnen yo pral pale anpil toujou. Apre 16750 mouri, li di fè pote douz branch bwa, ki se baton, men gen youn nan baton yo fè ekri non Aawon sou li. Epi, Moyiz te fè yo pote l, Moyiz te me e te mete te pran yo pran baton yo tout moun ki gen non yo ladann Moyiz mete devan bwat kontra a epi nan demen si Dye vè lè Moyiz te tounen baton Aawon an te fè flè baton Aawon an te tèlman li fè flè li te pouse zanmann zanmann nan te men mur tout moun t ap manje Nonb 17 vèsè 8. Ok. Pou yo te ka konfime men moun se Arawon Senyè a te chwazi. Li te chwazi Arawon, yo tout konnen, yo tout okouran. Se Arawon li chwazi. Men jalouzi a li twòp pou yo. Moyiz leve, li ramase tout baton yo, li pote bay pèp la. Tout moun ki te gen non sou yo, yo wè yo, yo pran yo, Men Senyè a te pase Moyiz lòd, li di, Baton wè k fè flè a, ki se baton Aawon an, pa deplase l, al mete l devan bwat kontra a pou mwen, pou sèvi egzanp pou pèp la, devan lotèl, pou mete l sou lotèl la, pou sèvi yo egzanp, pou yo ka sispann pale. Tout egzanp sa yo sispann pale. Ou ka fè yo sispann pale? Ou ka fè yo sispann pale? Ebyen, ret trankil se remèd kò. Ou pa ret trankil, w ap jwenn remèd kò. Yes, se konsa sa ye. Li te fè depoze baton an la devan lotèl la pou yo te ka wè. Nan lye sakre a, yo te met baton an. Nonb 18, vèsè 3 Senyè a di pou Aawon ansanm ak pitit li yo, Fè travay nou byen. Senyè a mande pou yo fè travay yo byen. Travay prèt yo fò yo fè l byen. Ezekyèl 44 vèsè 28 a 30, Miche 3 vèsè 8, 10, li mande pou yo fè travay prèt yo byen ou se prèt, m te gentan di nou sa nan lòt videyo a, fè travay prèt ou. Konbyen moun ou ye? Ou pa ka nan 10 bagay ok, si w wè yo mete w nan 10 paske e se bagay fanatik li ye men chak moun Yo gen sa yo ka fè kay Bondye ok. Mesye yo tap travay pou senyè a men yo pat boure men yo pou yo pran sa yo vle se senyè a ki te ba yo Adonai di Aaron nan Nomb 18 vèsè 20 a 24. Li di Aawon, Nan ofrand avèk dim pèp la, Li di Moyiz, Nan ofrand, ekskize nou, Moyiz, nan ofrand dim pèp la, bay Aawon pou l, li menm avèk pitit li yo. Enbyen, yo te ba yo. Men, lè Moyiz te fin fè sa, Senyè a te di, Tande wi, Nonb 18, vèsè 20 a 24. Li di, Wè moun sa yo? Yo pap jwenn pòsyon nan tè eritaj ki pou pèp Izrayèl la. Moun yo peye yo. Moun Arawon a pitit li k t ap travay nan tanp Senyè a, yo te peye yo a, yo pap jwenn yon byen, yo pap jwenn yon ti kal nan pòsyon tè pèp Izrayèl pral genyen an. Elas! Elas! Se sa k fè m di nou li Labib, pou nou konprann lè se Senyè a k pale, pou nou wè se Senyè a k pale. Mesye yo t ap travay, fè retire nan kòb dim ofrann yo pou yo bay mesye yo pou yo manje, Senyè a di yo pap jwenn nan byen yo. Le fait que yo peye yo. Yo peye yo, yo pa gen dwa jwenn nan byen yo. Paske yo touche deja. Pa bliye Senyè a te mande pèp la nan tout sa l ap ba li, lè yo fè rekòt yo, pou yo pote yo vini, swa yo vann yo, pou yo vin avèk dizyèm pati a ki se ladim pou yo pote vini. Senyè a te pale avèk Moyiz ak Aawon, li bay mesye yo lòd pou mesye yo fè yon, li bay mesye yo lòd kòman pou yo kondui pèp la, ki lwa pou yo mete pou pèp la. Li di pèp la, li di pou mesye yo fè pèp la ba yo yon towo. Ok. Men fòl pa malad. Lap fè yo bay yon gazèl men fòl pa malad wouj ou konprann pou yo touye pou peche pèp la paske eehh pèp la pran direksyon sa la kote yo prale a humm li di al touyel devan Eliazar. Pran yon ti gout nan san an avèk dwèt ou, voye l nan direksyon tanp lan sèt fwa. Chif sèt, lapèfeksyon. Ok? Lapèfeksyon. Chif sèt. Senyè a pale, li di, Voye l nan direksyon tanp lan. Li pa vle pou yo manyen kadav. Depi w manyen kadav, ou enpu, ou pa ka fè sèvis pou li ankò. Swa w al lave rad ou, lè w fin lave l, fò w retounen ankò pou w vin mete w nan kondisyon pou w fè sèvis Senyè a. Sou premye mwa pèp Izrayèl la, nan dezè Zin. Kades! Ebyen, pèp sa a te kòmanse ap plenyen poutèt dlo, yo pa t gen dlo pou yo bwè. Moyiz t al priye Senyè a. Senyè a te tande Moyiz, li te reponn Moyiz, li te di Moyiz, Pran baton an ki devan bwat la, ki se baton Arawon an, epi pran pèp la ok ale pale avèk roche a pou dlo soti nan roche a pou pèp la ka jwenn dlo pou l bwè li di pale avèk roche a pou pèp la ka jwenn dlo pou l bwè humm. Pale avèk woche a. Lè Senyè a pale avè w fòk ou tande. Sa l di w fè a se li pou w fè. Pa fè sa k nan ide w. Non! Pandan Moyiz Kadès, Senyè a ba l mesaj. Li di Moyiz, Mwen fòfè lame a, lame a m fòfè a, se mwen menm ki avèk ou. Se vre ou mwen fè ou fè lame, men mwen menm se mwen k avèk ou. Ou pa gen pou pè anyen. Men Moyiz, nan kè sansib li, pandan l Kadès li bezwen travèse, li voye mesaj bay wa Edon nan, Li di yo pou yo kite yo fon ti pase. Non sèlman kite yo fon ti pase, yo pap bwè nan dlo nan pwi l la, yo pap fè, yo pap manyen anyen, yo pap manje anyen nan jaden l. Wa a di non, li pap ba yo pase. Non sèlman l fin di non mezanmi, wa a pran lame l, li, li pousuiv moun yo pou l al atake yo, pou l al atake pèp Izrayèl la, Jak premye vèsè 19, 20. Li pati dèyè pèp la pou l al atake pèp la, malgre pèp la di ba yo fon ti pase, yo pap bwè nan pui a, yo pap manje nan jaden, anyen nan jaden yo. Li di non l pap ba yo pase. Senyè a di Moyiz pou l pran Aawon ak Elyaza, mete rad ki sou Aawon an sou Elyaza, paske Aawon pral mouri. Li avèti sa. M sonje gen yon lè m te di yon sèvitè sa, m di tout òm de Dye ki bral anlve, Senyè a toujou anonse sa. Yes. Senyè a di, pa bliye non, Aaron te vin kòmanse travay pou Senyè a 83 zan. Senyè a anonse Aawon bwal mouri, Aawon te gen 123 zan. Aawon fè 20 tan lap travay pou Senyè a. Moyiz te gen 80 tan. Ok. Nonb 20 vèsè 27 a 29. Yes. Li di konsa, Monte avèk Elyaza. Nan lèm mwen menm mpral pran Aawon. M gon verite fòm di nou l. Ou wè pitit Bondye? Menm si nou wè Bondye ap kale yo, men l pa rayi yo pou mouri. Nou sonje chante a, Pèp Izrayèl te bay Bondye do. Li pa t neglije sanksyone yo, se pa paske li te rayi yo, li t ap korije pou l glorifye yo. Ann fè pwomès Bondye yo konfyans, paske Bondye p ap chanje ide l. Se pa malè Bondye vle pou nou, men se peche nou l pa ka tolere. Li pa t ka tolere peche pèp la. Yes li pat ka tolere peche pèp la nan vil Orab. Wa a tande pèp la ap vini. Nouvèl li tande li di pèp sa li anpil li tande yon pèp kap vin la gon ou konprann. Pèp sa a li pap bon pou li. Pwoblèm mwen genyen pèp la renmen plenyen. Pèp la plenyen, pèp la plenyen, pèp la plenyen, yo plenyen pou grangou, yo plenyen pou tout bagay. Pou tout bagay nèt epi lè y ap pale, yo pale gwo pawòl. Pèp sa a se yon pèp ki gen kou rèd anpil. Nan pale anpil, yo pale anpil, gade sèpan pran mòde yo, Senyè a voye Moyiz pou l fè pòtrè a, pou yo ka gade sèpan an, pou yo sispann mouri. Sèpan pran mòde yo, sa pa t fè yo anyen, fò yo pale kanmenm. Pèp la a mouri. Gade Wa a pa vle pèp la pase paske jaden li, li gen jaden, li aprann Ou konprann? E e pèp la anpil Li pa vle kite yo pase Pou yo pase, li pa vle kite yo pase. Pa bliye m di nou Senyè a fè pou yo fè lame a, lame a te kòmanse touye moun, tankou li te touye Og, wa Bazan an, ak tout pitit gason l yo, li touye yo, Ezayi 49 vèsè 24, 26. Lè wa Balak wè sa, li voye rele Balaam paske l tande gen yon pèp ki anpil k ap vini, y ap vin manje bagay nan jaden l. Oh Hey Voye rele Balaam paske kisa Balaam li menm li son Balaam konn modi moun voye rele Balak voye rele Balaam Balaam lakay li Balaam ki konnen Bondye la. Malgre nou wè tout sa kap fèt yo, mwen di nou nan pwofèt majè yo, gen pwofèt majè, gen pwofèt minè, tout konn sa, tout konn sa Bondye peze. Tout konn sa yo ka fè pitit Bondye e sa yo pa ka fè l tou. Yes, yo konnen sa, yo konn Bondye granmoun. Yo konnen sa. Voye rele Balaam, men Balaam nan ki sa nonn sinifi? Se devoran ou deven. Non Balaam. Nan Apokalips 2 vèsè 14, Balaam se te yon fo doktè. Tout sa Bondye t ap di pou pitit li pa manje, Balaam di, ou yo ka manje tout. E menm jan w ap wè nan Bib la, men sa Senyè a di pou yo fè, w ap wè gen pwofèt se pa li y ap fè. Y ap fè mesaj lòt antite a pase, men e pa Senyè, e pa mesaj Senyè a. Nan men Balaam se sa, se yon pwofèt konsa l te ye. Depi li se ou li se yon pwofèt ki renmen modi, depi l modi w li modi w nèt. Men Balaam bliye si syèl la gen mèt, si tè a gen mèt. Balaam bliye sa. Ou konprann? Balaam bliye tou si l se yon kreyati. Yes. Epi, Balak tande pèp la ap vini yo anpil, Balak voye dè Balaam, Balaam te chita lakay li, moun li te voye dè Balaam yo se moun alajan, moun alajan, e e pa timoun raz menm. Balaam tande sa, li voye dè Balaam, epi Balaam pran tan li, li potko ale, epi apre sa l vin ale, li pran bourik li, li chaje, epi li brale. Balaam di mesye yo, Ann ale, e yo voye dèyè m. Balaam konprann wout la l pa gen mèt, chemen an pa gen mèt. Balak di konsa, M voye dèyè w. Balak di Balam, Balam, Balak di Balam, m voye dèyè w, Balaam, ou pa vini, kòman ou panse m pa ka responsab ou? Epi Balaam sou bourik li, l brale. Men, pandan Balaam sou bourik la, li brale, Balaam tande yon vwa ap pale avè l. Mesye ale, l brale. E kòb li pral fè? Nou pa wè pwofèt sa yo la a? Hein? Nou pa konnen e kòb kap pale? Olye pou moun nan kite Sentespri Bondye sèvi avèl poul fè lenpozisyon dè men pou moun nan, nou pare se afè kòb kap regle? Uhmm. Latè gen mèt wi. Mwen m di nou sa ankò latè gen mèt. Enben kisak vin pase? Li di bon, m voye dèyè w ou pa vini, eske w panse se paske m paka responsab ou k fè w pa vini? Epi, Balaam di l konsa, Men, men, m ap vini. M vini. Ou te voye dèyè m, m vini. Men yon sèl bagay, mwen sou bourik la la. Paske lè Balaam nan wout la, l sou bourik la. Bourik la wè zanj Senyè a. Bourik la ap fwote kò l nan mur. Bourik la lage kò l nan jaden. Paske li pè, li wè zanj Senyè a avèk epe. Li pè. Men Balaam pa wè anyen. Balaam kòmanse bat bourik, bat bourik, bat bourik, bat bourik. Apre sa, Zanjan fè yon ti deplase l al pi devan. Bourik la fè yon ti mache. Li, Bourik la retounen wè Zanj lan ankò. Li retounen wè Zanj Senyè an ankò. Li kouche atè. Epi la menm, lè Zanj Senyè a deplase, Bourik la, li deplase. Bourik la di Balaam, poukisa w bat mwen konsa? Balaam di, kisa w wè la? Bon, si m te gen yon manchèt nan men m, se kou w m t ap koupe nèt. Ooh m tap koupe nèt. Menm lè a senyè a louvri je Balaam. Balaam wè senyè a. Hahahahahaha Balaam wè senyè a Balaam tonbe fas atè. Senyè a di Balaam, Lè w nan wout la m pale avè w, mwen di w pa deplase. Ou tande? Men ou deplase. Ou konn sa k fè m kite w ale? M kite w ale pou m al pwouve moun ki voye yo la se mwen k Bondye. M pral pwouve l se mwen k Bondye. Ou mèt ale. E ou prale, se sa m di w pou di, pou di. Sa m met nan bouch ou pou pale, pou pale. Ou pa ka pale lòt bagay. Balak rive, Balaam rive kot Balak, epi li yo chita, apre sa, yo fin pale, yo deplase. Li pale, li di konsa, Son ekip pèp li tande ki sot ann Ejip, k ap vin la, y ap vin manje tout afè l, silvouplè l voye dèyè l pou l vin modi l pou yo, pou l vin modi pèp la pou yo. Epi Balaam di, Pa gen pwoblèm, enben ann ale. Li pran Balak, li deplase a Balak. Premye kote li rive aba avèk Balak, li fè Balak fè sèt lotèl pou Senyè a. Nan sèt lotèl la, li fè Balak fè, li fè nan sou chak lotèl yo, gen yon towo k ap brile sou yo. Sèt lotèl. Epi pandan towo ap brile, epi Balaam kanpe devan lotèl Senyè a, epi Balak kanpe devan lotèl Senyè a, Balaam di, Ekskize nou, paske ou konnen se ba, ba, ba. Epi l di, M pral kot Senyè a, pou Senyè a di m yon pawòl, kisa pou m fè pou ou? Lè l rive, lè Balaam monte kot Senyè a l al pale a Senyè a, Senyè a di Balaam nan Ezayi 42 vèsè 11, Montay la li te monte, montay la se montay Sela, Li te monte sou li l al pale a Senyè a, Senyè a pale avè l, Senyè a retounen di l ankò, Se sa m di w pou di, pou di, Si m mete nan bouch ou, pou di, ou pa di, li p ap bon pou ou. Nonb 23, vèsè 7 a 12 Senyè a te di Balaam sa. Yes. Li te fè Balaam, premye benediksyon Balaam te bay, pèp la a, li te beni pèp la. Lè Balak panse se modi, nou pral li l pou ou paske fòk nou li premye benediksyon an, premye benediksyon an, men nou pap ka li rès yo non, n ap ba w referans lan pou w al li. Premye benediksyon, Senyè a te pran bouch Balaam pou l te bay, n ap li l pou ou. Balaam di konsa, Balaam t ap pale, li di, Balak fè m kite peyi m, peyi Aram, wa Mowab la fè m desann soti nan mòn bò solèy leve yo, li di m, Vini non, vin bay moun Jakòb yo madichon, vini non. Vin konnen moun Izrayèl yo. Men ki jan ou ta vle pou m madichonnen moun Bondye pa madichonnen? Èske n ap tande m byen? Ki jan w ta vle pou m madichonnen moun Bondye pa madichonnen? Moun Bondye beni, depi Bondye beni l beni nèt. Ok.

Yo anpil tankou grenn pousyè ki sou latè. Ki moun ki ka konte valè pitit Izrayèl yo? Mwen ta renmen mouri tankou moun ki mache dwat devan Bondye. Mwen ta renmen fini tankou yo ak kè poze. Balak di Abraram, M pa konprann. Sa m resi pa konprann li, paske m pa ka rele w vin modi yon vin modi yon pèp kounye a sa m tande w ap di la ki moun ki ka madichonnen moun Bondye beni ki moun m pa konprann sa k ap pase premye fwa sa fèt dezyèm fwa sa fèt twazyèm fwa sa fèt ou konprann. E katryèm fwa m ap ban nou referans lan, pou benediksyon sa a mwen sot li l nan Nonb 23 vèsè 7 a 12. Ok? Dezyèm nan, n ap jwenn ni nan Nonb 23 vèsè 18 a 26, benediksyon yo k t ap bay yo. Twazyèm nan, n ap jwenn li nan Nonb 24, vèsè 2 a 13. E katriyèm pawòl la, n ap jwenn li nan Nonb 24, vèsè 14 a 25. N ap pwolonje pou katriyèm videyo a, paske se konsa sa dwe ye.